Jimmy cherizier Jimmy a bezwen men kont lan se Jimmy a bezwen liye li pa Jimmy cherizier depi nou wè gon kont ki rele Jimmy cherizier e konnen son moun ki itilize nom epi ki fon ki fon ki fon fo kont avèl mwen pa gen kont ki rele Jimmy cherizier m pa gen kont sa menm ok m pa gen kont ki rele Jimmy cherizier e m gon sèl kont li se Jimmy a bezwen. Nenpòt lòt kont Noè moun pran gen nèg ki pran foto m, yo fon kont ki rele Jimmy Cherizier epi yo pran foto m an yon chemiz ble ke m te fè, an yo pran yon lòt foto m kote yon 31 desanm m t ap separe manje, m t ap manje a moun bò lakay mwen epi moun nan fè kont lan l met Jimmy Cherizier epi avèk kont sa li ap mache mande moun kòb e sou non e Barbecue sou non Jimmy. Moun Canada yo kòman nou ye? E moun Montréal mwen yo koman nou ye moun Ottawa yo koman nou ye moun Brooklyn yo e moun Pennsylvania yo koman nou ye moun Miami yo moun Guadeloupe moun Martinique mwen yo moun la France yo moun Brésil mwen yo moun Chili mwen yo moun République Dominicaine yo koman nou ye Jean Rony King frèm anfòm m'en fòm menn e Clifford Lessie. Koman nou ye menn. Mezanmi m pap rete m pap rete m selman vin fè live sa m pral reponn Dimitri vorb m sot ap tande yon voice Dimitri vorb la e ke m chwazi reponn Dimitri vorb aprè m fin tande voice lan paske Dimitri vorb konnen ke depi li ap atake G9 an fanmi e alye manyen youn manyen tout li konn premye moun ki ap reponn li e mwen menm ou konprann paske. Li lè pou peyi a konprann politik nou li lè pou peyi a konn ki moun nou ye mezanmi kote nou depi kilè m te live mesye m pa regle non fòm tal gad ki dènye fwa m te live wi menn Dimitri vorbe ou m pral reponn wi m sot ap tande voice ou a kote ke wap pale de prezidan repiblik dominikèn nan Abinader. Kote ke wap di misye se premye jenerasyon Arab ki rive an Repiblik Dominikèn e ke moun yo ouvè de bra yo e ke pou yo akeyi misye. Jounen jodi a misye prezidan peyi a, ou di ke misye ap fon pakèt bagay nan peyi a kote ke ou menm misye gentan vin wè w de fwa. Misye pa yon egare, yon nèg ou di ki vo 75 milyon dola, ki rive prezidan yon peyi ki ap devlope, So li yon konwonpi tankou li pa tap janm pa kouri wè w ok li gentan konnen e ke ou son santi e ke Abinader konnen ke ou menm yon moun tankou Dimitri Vorbe son konwonpi ou son santi e ke e nòmal pou l kouri vin wè w a de fwa pou l vin di ey ti tonton ou genlè pa konprann lè Abinader vin wè w lan kisa l vin di w lè Abinader vin wè w lan l vin ba w siyal li vin di w ey danje Repiblik Dominikèn pa Ayiti sa w tap vòlè fè Ayiti w pa ka fè l. Ok Se sal vin di la Li vin di w ke Repiblik Dominikèn se pa Ayiti Li pa yon savann Ou pa ka fè sa w vle Ok E li vin wè w de fwa pou l di w E ke peyi sa wap peye taks ladan l Peyi sa E lè DGI M pa konnen kòman yo rele lan Repiblik Dominikèn Lè moun sa yo vin kote w Ou pap ka e ba yo lajan pa anba E ke pou yo ekri lòt bagay pou ou. E sal te vin di w. Mezanmi l fè cho anpil ayiti e petèt se pou sa Dimitri Vorbe ap kriye a tou bon e zanmi l mete l nan mawon zanmi w mete w nan kanpe lwen frè m ou pa ka pran bèl solèy sa chalè sa ou pa ka pran l ou nan mawon granmoun ou konprann e m tande w ap pale nan voice ou a de jenèf e. Si Genève tap fè job sal pou ou, ou panse ou tap janm site non nou? Si Genève te antre nan lojik destabilize pou ou, moun Brezil yo kòman ye li pa te, Brezil kòman ye? E nòmal ou pap janm renmen Genève monchè, paske Genève pap fè job sal pou nou. Moun kap mennen Genève yo e moun ki kap panse peyi, moun kap mennen Genève yo se moun kap wè kòman yo ka retire Ayiti Nan trou sa ke nou metel la. Wap pale ke misye se premye, wap pale de prezidan dominiken an ou di konsa ke ki se premye e e e jenerasyon arab ki rive an Repiblik Dominikèn. Men kounye a banm di w pawòl Dimitri Vorbe. E ou di w sou 5 jenerasyon pa vre? Ou sou 5 jenerasyon e ke malgre sa moun ap di ou pa ayisyen. Bon kounye a Dimitri Vorbe m bezwen ou di m aprè 5 jenerasyon fanmi ou an Ayiti kisa nou fè pou peyi sa? Ou di prezidan Sendomeng nan vo 75 milyon dola. M ba w garanti ou pa ka bay kòb ou pa ka bay konbyen fanmi ou vo Ayiti. Paske sa k fè sa e vòlè fanmi ou ye. Avan m rive sou ou kòm gwo vòlè. Kòm gwo chat mawon, m ap pase pran fwò yo ki te nan konstriksyon. Fwò tonton I don't know, m pa konnen kiyès yo te ye. Nenpòt wout yo ba nou fè nan peyi a, lè nou te gen konpayi konstriksyon nou an, dire wout la pa plis ke 6 mwa. Depi w wè se konpayi pa nou an ki fè yon wout, dire a se 6 mwa. Aprè 6 mwa wout la ap kraze pou yo ka reba nou kontra ankò. Se ke fanmi ou fè vil ap detwi peyi sa. Wi ou ka sou 5 jenerasyon epi nou pa janm ouvè bra nou ba nou. Nou pap janm ouvè bra nou bay fanmi ou, nou pap janm ouvè bra nou ba ou, paske se ou k mete nou nan sa n ye jodi a. Sitiyasyon envivab sa, kote ke moun pa ka viv nan peyi a, kote ke moun pa ka sikile paske moun pè, e pa lòt moun ki mete nou ladan l, e fanmi ou ki mete nou ladan l. Ok Mwen menm mwen pou ou toujou paske yo di se nou 12 an tou Men gen nou 5 ki pi enfliyan E nou 12 ki met peyi a konsa Men gen nou 5 ki pi enfliyan Men ou menm kòm se ou menm mwen k pi cho.